Zanmi mwen yo bonjour bonjour kòman nou ye maten an mwen espere ke nou anfòm donk mwen kwè ke nou te pase yon agreyab nwit e ke maten an nou leve an plèn fòm nou leve avèk anpil enèji pozitiv pou ke nou kapab pase yon agreyab joune donk jodi an se lundi Mwen sur et certain ke week-end nou te vrèman agreyab, donk nou te profite de week-end nou, nou te enjoy week-end nou, donk m rete kwè ke semèn nou byen kòmanse maten an la. Donk zanmi abòne m yo, mwen salye w spesyalman, paske nou konnen mwen toujou gen yon ti salitasyon spesyal pou nou, e ou menm ki poko abòne, si se pou la premyè fwa ke w pase sou chanèl sa a, Donk non mwen se Missis Roldine Cadestin, chanèl la se pou ou ke li fèt. Map envite w pou ke w kapab abòne ak chanèl la. E map mande nou osi, zanmi abòne m yo kontinye pataje videyo yo pou nou afin ke plis moun kapab benefisye de konsèy nou yo. Donk zanmi mwen yo, jodi an nou vin pale de yon lòt bagay. Maten an, mwen vini parle nou sou lospitalite. Eske lospitalite se yon bon bagay? Eske se yon aksyon ke nou chak k ap viv nou ta sipoze toujou prè pou ke nou fè l? Ospitalite, kòmsi eberje yon moun lakay nou, swa yon moun ki de pasaj, yon moun ki an difikilte, Eske sa se yon bòn choz? M ap di nou wi, se yon bon bagay lòske ou ebèje yon moun lakay ou. Dayè, Bondye renmen sa. Bondye renmen sa lòske nou prè pou ke nou kapab resevwa moun lakay nou. Ebyen, jodi a, mwen vin di nou fòk nou trè pridan. Lospitalite a an li menm, se pa yon pwoblèm li ye. Mwen di nou sa, se yon bòn choz, se yon bòn aksyon. Men, n ap viv nan yon mond ki pyeje. Nan yon mond kote ke lè w fè byen, byen an li tounen kont ou. Lè w fè byen, byen an li tounen mal. Si ke yon moun, w ap viv pou kont ou, bon, ou ka, ou ka, ou ka eseye fè l wi, mwen di eseye fè l. Ou ka eseye fè l, men m konnen w ap desu kanmenm. W ap desu kanmenm. Men a nou menm ki ap viv an koup, maten an mwen vin di nou non. Mwen vin di nou non, non e non. Evite fè sa. Ebèje moun lakay nou paske li gen anpil danje ladan l. Se yon risk ke li ye. Ou imajine wap viv an koup epi ou pran yon moun ou mete sou twa lakay ou zanmim mwen pap baw manti mwen pap baw manti m konnen gen anpil fwaye pwoblèm yo kòmanse la swa madanm nan oubyen koup lan yo deside pran yon jèn fi mete lakay yo ebyenw gade kounya la wè pwoblèm kòmanse nan fwaye a paske Swa mari sa vin atire pa jèn fi sa a, oubyen jèn fi sa gon konpòteman endesan ke l ap afiche andedan kay lan ki vin fè ke li vin ap atire mesye an e pwoblèm kòmanse nan fwaye a. Se pou tèt sa maten an mwen vin di nou non. Wè tan ke nou pran yon moun nou ebèje l sou twa lakay nou, si s on moun ki an difikilte, Si ke ou ka ede l pou l jwenn yon ti bout chanm kay, ou ka ede l peye l, fè l pou li. Fè l pou li. Men pa pran l pou mete l sou twa lakay ou. Se yon danje. Oubyen si ke. Moun sa son jèn fi li ye, ou gen yon kouzin kap viv pou kont li, ou gen yon sè kap viv pou kont li, ou kapab refere la sè sa, ou ka pale a sè a ou di resevwa tèl moun pou mwen lakay ou. Men ou menm non, non e non, pa mete moun lakay nou, pa mete tyès pèsòn lakay nou. M pral pataje yon ti eksperyans ansanm avèk nou. Mwen sonje lèm te lakay mwen, Marchand. Mwen di nou sa deja, m se moun Desalin. Donk mwen te resevwa yon kout fil de yon makomè mwen, epi makomè mwen an di mwen, A, makomè, m konnen ke nou se moun ki toujou prèt a resevwa moun, bagay sa yo, ou pa gen move jan, bagay sa yo. Mwen genyen yon jèn fi, li di, men se pa zanmi m non, mwen pa rekonèt li. Se yon moun ki kontakte m, moun nan di, kòm mwen konnen w se moun Desalin, Edem paske m gen yon moun pam kap vini Dessalines kap vin travay paske e moun sa se te yon enfirmyè jèn fi sa son yon enfirmyè ke li te epi makomè m nan di se yon kretyèn li ye tou dayè li gen menm fwa avèk ou donk m panse ke Dim kisa w ka fè pou mwen bagay sa. M di w si ke nou pataje menm fwa, nou pa p gen pwoblèm bagay sa yo. Epi m pale konsa avèk makomè an, epi makomè an di ebyen ok pa gen pwoblèm, l ap mete l an kontak avè m. Vrèman jèn fi lan rele m bagay sa yo. Men se vrèman yon jèn fi vrèman rezève, ki vrèman, ou konprann se pa yon moun kòmsi. Ou pral di w pral gen pwoblèm ansanm avèk li. Men pa bliye, pafwa ou konn gen moun nan lakay ou, se pa li menm non ki ta vle afiche yon konpòteman. Lè moun nan vin nan kominote a, kounye a moun nan vin ap koutwaye lòt moun, li vin ap gen zanmi. Kounye a la, ou menm ou pa janm konnen konbyen moun ki ta anvi wè fwaye w kraze. Men kote danje a ye. Jèn fi lan li inosan wi, li pa vini a okenn ide nan tèt li. Men gen de moun nan zòn nan, Ki gen dwa itilize l pou kapab kraze fwaye w. Ebyen se konsa lè li rele m mwen di pa gen pwoblèm deja m swete w byenveni bagay sa yo m di sèlman lakay nou gen prensip epi vrèman lè l vini mwen menm mari m nou chita avèk li nou pale avè l nou mete prensip nou devan l nou di l men kòman nou fonksyone Bagay sa yo kòm ou son moun ki pataje menm fwa avèk nou, se kretyèn, nou pa bezwen diw ke baryè nou fèmen bonè, nou konnen ke ou pa yon moun, nou sur et certain ou pa yon moun ki pral rete nan lari pou wap rantre ta paske nou gon lè baryè nou fèmen. Nou di li ankò, lakay nou, nou gen lòt prensip, bagay paske lèl te vini epi lap pale avèk nou li di bon m prè pou ke mwen kotize paske lè pou kesyon manje map kotize bagay nou di non. Nou di non. Mari m di, Non, nou pa konsa. Nou di wi n ap ebèje w, nou manje maten, w ap manje maten. Nou manje a midi, w ap manje a midi, nou manje aswè, w ap manje aswè. Pa gen yon kesyon de w pral kotize, ou pral bay kòb, bagay. Non, nou pa ladan. Sa ka rive w al nan peyi w, ou vini avèk pwovizyon sot nan peyi w, oke. Men vin lonje nou lajan, non, nou pa ladan. Nou te gentan di wi, n ap resevwa w. Nou pa bezwen anyen. Epi nou bal tout prensip nou. Ok? Ebyen nou la, nap fonksyone trè byen, nou pa gen oken pwoblèm. Trè byen, trè byen, nap viv tankou sè san pwoblèm. M vin remake kounya, bon, konpòtman kòmanse ap chanje, paske kounya vin gen zanmi nan zòn nan, tout sa, konpòtman kòmanse ap chanje. Mwen vin remake kounye an la, lè li pral benyen, depi nan chanm li n tou retire rad sou li, li mete sèvyèt sou li, l ap sikile nan tout koulwa andedan an, ou konprann, lè l ap soti, sèvyèt sou li, dèfwa sèvyèt la sou li, l ap fè man, paske li vin rive yon moman kounye a, menm lè m fè manje, li pa manje ankò, l ap fè manje a apa, m di, hum! bagay yo kòmanse chanje, l ap fè manje a apa, kounye a dèfwa sèvyèt li sou li, l ap fè manje, bagay, m ap swiv. poko di anyen. Epi m di waw, sa k ap pase? Cheri rele m, cheri di a ou pa remake konpòtman entèl kòmanse chanje? M wè l ap fè manje apa, bagay sa yo, nou menm nou pa fonksyone konsa. Se swa ke li sou twa nou oubyen si ke li santi ke li vle fè afè l apa, ke l ale li lwe chanm ni pou l bagay paske nou pa ka nan yon fwaye n ap viv ansanm epi pou, konprann? Se kòmsi kounye a l vin ap vyole prensip yo. Epi yon bo jou m di men non, m pa ka kite sa prale konsa. Epi mwen rele l, mwen di l ma chère, ban m ba w yon ti konsèy. Ou son jèn fi, mwen gran pase w, m di ou konnen gen yon fason ke w dwe ye. M di mwen konnen mari m, mwen konnen mari m, mwen konnen mari m. Oke ou pa ka di ou konn yon moun a san pou san men se yon moun ki vrèman li respekte m, li fè respè tèt li. E l konsidere tout moun kòm si se sè l, se pitit li, li toujou vle pwoteje moun. M di mwen konnen marim e se yon moun ki kwè nan Bondye paske menm lè w ta konnen moun nan jan w te ka konnen l depi l pa kwè nan Bondye li ka tonbe nan tout pyèj nan tout tantasyon se yon moun ki vrèman gen krentif pou Bondye mwen di manzè mwen konnen marim se yon moun ki gen krentif pou Bondye m di men moun nan li rete imen. Li rete u menm. M di m pap pranl lanmou. M pap dakò pou ap sikile andedan kay lan sèvyèt sou ou mwen pa ladanl. Mwen pa ladanl. Paske ou gen dwa ap mache a sèvyèt la, sèvyèt la sot tonbe sou ou pran pretèks sèvyèt la lagel tonbe sou ou. M di non pa fèm sa. Pa fèm ni. M pale avèl epi li di m non bagay sa yo dèfwa l fè cho. M di non. Si w tap viv nan yon kay avèk mwen. Sa son lòt bagay. Men gon gason nan kay la ou pa ka ap sirkile a sèvyèt. Donk li te konn ap fèl m pa konnen poukisa. Petèt li te kapab fèl inosamman. Men li te gen dwa fèl tou avèk yon entansyon. Ou pa konnen ki moun ki tap jwe nan may li. Pou petèt mari m te ka tonbe nan yon pyèj oubyen se te yon tès. M pa konn si nou konprann sa m vle di non. Paske gen moun ki te petèt gen pwoblèm ak mari m. Ki tap di ah misye toujou ap pran pòz bon kretyen yo voyel testel nou wè sam vle di nou an donk zanmi mwen yo em te fon dezyèm eksperyans ankò par la swit bon sa sa te pir ok sa te paske li menm demwazèl sa li menm toujou ap pran pòz li malad chak nan nwit li gon kriz ki prann chak nan nwit li gon kriz ki prann. Ok e mwen m son moun dèfwa m pa chita m konn ale nan atelye de travay mwen m konn ale nan seminè m konn pa la kounya se lèm vini sèvant ap di m a madam ouvè je w wi paske demwazèl la toujou chak nan nwit li gon kriz kap pran l pou mari w ap kouri leve prale pou l wè sal genyen bagay sa yo ouvè je w lè sèvant lan di m sa m di ma cheri thank you mèsi epi m te vin met on fen avèk sa epi m di bon plijamè. Mwen pa nan pran moun mete sou twa lakay mwen paske defwa ou pran moun nan ou vle ede l men moun nan vini avèk yon objektif pou l foure pye nan fwaye w pou l kraze fwaye w donk mwen ba nou ti istwa sa yo se pou m kapab montre nou ke ebèje yon moun pa gen pwoblèm nan li men le pli souvan lè ou vle fè byen sa l toujou fini mal. Moun nan toujou pandann nan kay lan li jalou li gadel wè kòman mariw ap tretew li di waw gadon bon nèg ou konprann moun nan kounya li vin santi se lik ta dwe nan plas ou gen gwo danje nan sa zanmim yo gwo danje medam jodi an m vin ba nou konsèy sa stope avèk bagay sa kesyon de pran moun mete sou twa lakay nou stope avèl mond lan son mond pyeje son mond ki fini bon dayè menm sèw kew genyen wi humm. Soeur kouzin ou ke ou genyen wi. Humm paske mwen menm mwen konn yon istwa konsa kote ke genyen yon soeur ki marye a yon mesye epi li gen yon sèl ki avèk mari a e soeur sa arive menm ansent pou pou pou bòfrè a ok arive ansent pou bòfrè lan kounya yo fon reyinyon familyal antre yo la pou yo kouvri bagay la nou konprann gen yon Pil danje ladanl zanmim paskew konn ap viv dèfwa sèw lan pa renmenw li wè mari sa se lik ta dwe genyenl li menm li santil pa erez ok donk zanmi mwen yo prudan prudan prudan e mesye yo lèm pale konsa mpa pale pou fi sèlman Ok sispann pran bon zanmi gason nou ah misye se bon patnèm mete lakay nou nap sezi wè sa eh m panse ke nou nou konn tande nou nou konn tande de bagay de zexperyans ke moun ap pataje de bagay ke moun ap viv nou konn tande yo kote ke ou mete bon patnè w nan kay lan epi fi a ak a madanm ou la li ak ma li avèk madanm ou la anndan ou pa konnen chak fwa w la ou wè se se se de bon patnè e zanmi bagay epoutan nèg la ah madanm ou. Ou pa konnen. Ok. Donk zanmi mwen yo trè pridan. Mwen di nou sa, se pa eberje moun nan ki gen pwoblèm nan ladann, se yon trè bòn choz, se yon trè bòn aksyon, men se moun yo ki pa bon. Lòm mechan. M gon zanmi m lè wap pale avè l li di w, le mond è kriyèl. Li di w, li di w konsa, waw, le mond è kriyèl. Li toujou ap di w sa. Se pa manti. Se pa manti, mond lan mechan, mond lan pyeje. Li pyeje. Donk gen anpil fwaye ki kraze konsa. Gen anpil fi k ap kriye, ki gade lwa l te gen yon bon zanmi l ke li te pran, li ebèje, li mete l sou twa lakay li ebyen jodi an, Maril se a fi sa lap viv. Neg la voye divos ba li epi se a fi sa lap viv. Pouki rezon? Paske fi ap mete ti moun nan ap mete ti bout pantalon anndan kay la, lap met ti chouk pantalon anndan kay la, sitou si ou menm ou se yon fi k pap ki pap mete w seksi tou lè w anndan kay. Bon, ou gen pwoblèm nèt. Ou gade wè ou pap mete w seksi epi wè w ebèje yon moun lakay ou k toujou seksi nan kay la. Sa w ki a kisa w pral atann ou la? A kisa w pral atann ou? Se sak fè depi nou gon moun lakay nou, Bal prensip nou. Se nou menm madan marye a ki gen dwa met ti chouk pantalon nan kay la. Se nou ki gen dwa met ti bout jup anndan kay la. Depi moun nan ap vini di ou konn sa k pase? M ap viv ak mari m, w ap konfòme w. Kesyon de ti chouk pantalon an pa gen anndan kay la. Se mwen ki gen dwa mete l. Ok medam! Fò n toujou mete prensip nou. Pa jis pran moun mete anndan kay nou epi se tou. Non. Bay moun nan prensip nou. Si l konnen n p ap dakò mache a prensip yo, di ebyen ma cheri, Mwen sorry mwen pap kapab eberge w lakay mwen ok paske fok nou proteje aki ke nou genyen an fok nou proteje l paske humm bagay yo pa fasil deyo a ok bagay yo pa fasil deyo a donk lè w gen ti grenn pa w la nan men w pa ouvè pa ouvri pot bay moun vin kraze l vin pran l nan men w. Mete prensip nou. Donk zanmi mwen yo, se la mwen rete pou jodi an. Se konsèy sa yo ke m pote pou nou jodi an. Mwen vin di nou ke trè pridan nan kesyon ebèje moun lakay nou. E si n ap viv an koup, mwen vin di nou, m pa konseye nou fè l. Mwen pa konseye nou fè l. Donk mwen espere ke nou aplike konsèy sa yo, nou mete yo an pratik, e konsa zanmi m yo n ap wè kòman ke Nap kapab pwoteje fwaye nou. Nou pa di pa gen ti bagay ki ka rantre non. Men bat pou ke se pa nou menm ki fè kado mari nou. Bat pou ke se pa nou menm ki fè kado madanm nou. Bat pou ke se pa nou menm ki vin pran yon moun, vin foure anndan. Ou pa konn tande nèg la konn di, m pa, se ou menm ki te vin mennen l anndan, se ou ki te mete l anndan. Ya! Donk trè prudan zanmim yo. Ann jere a kisa ke nou genyen an ok. Donk mwen kite nou la a la prochèn pran swen tèt nou bòn journe sonje ke Mistis Roldine renmen nou anpil bby.